Pou yo. Enben, FBI arive jwenn ni e yo prezante l la e avoka gouvènman an prezante mesaj yo. Nan youn nan yo, Jacquelin, mwen retni mesaj sa a. Mesaj kode, Èske w te ale nan magazen bijou a kote ke dyaman an ye a? N ap raple ankò youn fwa, mesaj lan di, Èske w te ale? La se Ortiz k ap pale avèk Kolonèl Mike k ap temwanye ke li resevwa mesaj sa a. Èske w te ale nan magazen bijou a kote ke dyaman an ye a? Mesaj sa vle di kisa, Jacquelin? Mesaj sa refere a èske w t al vizite Jij Wendelle Coq?

Wendell Coq. Se sa. E mesaj yo tèlman enteresan, yo kontinye pou yo di, Were you able to go to the, well, to the jewelry store where the diamond is located? Ok. Yon mesaj ap anpe ankò yon fwa ant Ortiz e Mike. Mesaj kode sa a, yo pale de yon lòt mesaj kode ankò, n ap prale toujou nan mesaj kode yo, paske m panse ke agiman ke avoka gouvènman ap eseye fè, se ke mesye yo t ap konplote yon bagay. Mesye yo t ap fè konplo e. Gen de non ki site ke jodi a la nou pral pataje ansanm avèk ou. Yo te pale, mesaj kode toujou, sou vwayaj Prezidan Jovenel Moïse alepòk nan peyi Turquie e se le 19 juin kote ke yo te gen pou y'al, yo te gen plan pou yo t'al arete Jovenel Moïse a pati de ayewopò a. Ateri l'ateri, soti nan vwayaj Turquie an, Colombier te jwenn mesaj pou di ke fò yo t'al arete. Prezidan Jovenel Moïse. E la a m pa t ekri li men kanmenm m raple m kode a, mesaj kode a se kisa l te ye? Eske zwazo a t al poze sou antèn nan? Donk se ankò de mesaj kode e se sa ke Mike deklare ke l te vle di. Donk si yo te ateri sou ayewopò lan jou sa a malerezman plan an te devye e yo te sipoze, sa se yon detay enpòtan mwen note l, yo ta pral, Kolonbyen yo ta pral arete Jovenel Moïse nan ayewopò lan avèk lapatisipasyon des policiers haïtiens. Des policiers haïtiens. De qui est-ce qu'il s'agit là? Anpil fwa, wi, anpil fwa nou wè ke gon melanj ki fèt, gon bagay ibrid ki fèt. Sa vle di ke Kolonbyen yo avèk polisye, polis, ya.
Avèk la polis, anfen, polisye, anfen, polisye ayisyen nou di kareman. E answit ann kontinye pou n di sa enpòtan, apre yo arete l nan ayewopò a li fin ateri, yo ta pral mennen l nan salon diplomatik lan kote yo te sipoze arete l, menote l epi anndan pandan ke Prezidan Jovenel Moïse anndan salon diplomatik lan gon lòt avyon kap soti Ozetazini ateri sou pis ayewopò lan vin chèche Jovenel Moïse li menm pou al avè l Ozetazini. Osito ke sa fèt, mesye kolonbyen yo avèk mesye polisye yo ap pran direksyon vè. la rezidans prive ou byen bon lakay kote ke eben dyaman an ki se madam Wendelle Coq se la ke l ta ye pou yo ta mennen l al prete sèman kòm prezidan. Wi, a se moman la donk dyaman an ta pral pran pouvwa pandan se tan prezidan Jovenel Moïse avyon sa ki vini vin pran nan t ap mennen l Ozetazini dirèkteman epi la swit se te prestasyon sèman epi n ap kontinye. Epi
chanjman de gouvènman epi w tande ke. Ebyen, Wendelle Coq, Prezidan. E la ankò yn fwa map mansyone ke daprè temwanyaj Kolonèl Mike, se li menm kap temwanye la, se tou se non kodel tou, se Rivera kel rele an reyalite. Wi, wi, Alejandro Rivera Garcia. Alejandro Rivera, se sa, yon kolonbyen ki gen yon background militè, ansyen militè. Sanse se misye ki te youn nan, anfen, yon chèf militè, dayè yo rele l kolonèl. Donk li gen ekspètiv nan zam e nan zafè militè. Ebyen, li fè konnen ke CTU, paske avoka gouvènman an di l, men kiyès ki tap finanse tout gwo konplotaj sa a? Li reponn li di ke se jisteman konpani Citiur an avèk yon konpani finansye isit Ozetazini nan Miami ki rele Worldwide Financing. Donk m panse ke se sa ki enpòtan e la non James Solage vin site kote ke li di ke James Solage li menm li te mande, li te egzije ke gen 6 kolonbyen ki te fè pati de swat, pa swat team padon de Delta team nan, yo te akonpanye polisye ayisyen yo pou y al chèche, eskòte dyaman an ki se madam Wendell Coq. Donk, operasyon sa a echwe, Jacqueline. Wi. Men sa m ap siyale, Valerio, gen yon chanjman ki fèt. Yon chanjman ki fèt kote ke Ortiz menm ap pale di avèk Sanon. Li voye yon mesaj di ba li, sa vle di Dyaman ap chanje. Se sa.
Kounye a yo te konnen se te Christian Emmanuel Sanon ki ta pral enstale men kounye a se pa Emmanuel Sanon ankò. Msye vin pa Dyaman ankò, m pa konn si li tounen Krizokal, Men misye pa dyaman ankò, selon langaj kode a, se madam kòk ki vini e konnya la tou mesaj yo ap chanje paske wi Badio vini avèk John Joel Joseph e avèk kòk sa vle di gon nouvèl ekip ki antre an je la donk nou wè ke a mezi ke jou yo ap pase enben gon chanjman kap fèt nan misyon an gon chanjman kap fèt. Nan jan, nan mòd operatwa w la menm. E de ki, e kiyès kounya la ki pral ranplase Jovenel Moïse? Fò n konprann tou, men nou, kounya la nou pral di w pou kisa chanjman an. Pou kisa chanjman an, se trè senp, byenke gen anpil lòt detay nan mitan, men chanjman an se tou senpleman paske pa gen kòb. Toudenkou pa gen kòb ankò. Kolonbyen an koumanse ap plenyen, dayè yo poko touche, Yo pap touche. Answit, sa ki enpòtan, nan otèl ke yo rete a ki se otèl Maxim nan Petyonvil, enben, otèl lan kounya la, yo dwe otèl la konbyen kòb? Yon ti jan ap gade yon jan twò, ki pa twò nòmal, paske pa bliye, se yon kip, yon kantite nan yo, yo pa bay chif de kolonbyen, anfen, nonb de kolonbyen ki te anndan otèl lan, yo pa, menm manje yo pa asire, piske gen yon pwoblèm kòb. E se la ke gon lòt mesaj kode ki soti ant Ortiz avèk Mike k ap jisteman kritike ki di, Monchè ann pase sou nèg sa a, sou ansyen dyaman an ki se Sanon. Msye pa kanpe sou anyen. Premyèman, msye pa gen kòb pou l kapab kontinye fè misyon an. Answit, msye pa ka pwouve nou ke li gen lejitimite, ke l kapab, li gen popilarite pou l ta vin prezidan peyi a. Monchè ann kite msye tande. Kounye a nou pral di avèk Badio ki vin avèk opsyon sa, dezyèm opsyon an, ki se dezyèm dyaman ki se Wendell Coq ki li menm pi prè de la konstitisyon daprè sa anpil moun tap di alepòk ebyen an ale vè ebyen la konstitisyon epi yo menm yo genlè gen kòb donk se te yon kesyon de kòb ki fè ke plan an chanje sanon pèdi pouvwa l andedan ekip lan nan konplo a kounye a se Wendell Coq. Men nou wè Badio vin a yon sèten moman vale yo avèk yon pakèt lajan. Wi, di mil dola ameriken. Di mil dola ameriken, misye vin a yon pakèt lajan, epi pou li, bon, misye panse ke li di mil dola, paske ke misye, an palan de Colonel Mike, misye panse ke li di mil dola, paske misye di konsa ke li wè Badio vini avèk yon pakèt kòb. Pa bliye ke nan moman sa Badio ap jwe yon gwo wòl, lap jwe, lap jwe wòl lidè CTU. Wi, yo pale, se sa, vas-y.
Wi, Ortiz ki li menm chèf dòkès la, li fèl klè. Li fè Kolonèl Mike konnen ke enben se misye kounya ki reprezante CTU an Ayiti, donk se misye ki chèf la e misye ap misye ap jwe wòl chèf li, wòl lidè a paske misye vini a yon pakèt lajan. A wi, misye vini a lajan e enfliyans tou. E fò m ajoute tou nan mesaj ke jisteman Ortiz voye bay Mike, li di gade, kounya la se Badio ki non sèlman reprezante CTU, se li ki chèf nou, answit se li menm ki se lyezon ant CTU ak gouvènman an Ayiti an, alepòk. Sa m panse ke l enpòtan pou note, Ortiz di Mike misye non sèlman li reprezante li se nouvo bòs lan e l se lyezon ak gouvènman ayisyen an. Anote, antouka ann avanse pou nou kontinye pou nou di w ke a s moman la Jacquelin atravè mesaj kode yo ki lib, bon m p ap li tout paske m pran anpil anpil nòt, eben, Badio kareman chanje dinamik operasyon an. Badio deklare kounye a la a, se pli kesyon darete le prezidan Jovenel Moïse, il saji kareman de l'asasine kareman. Dixit Badio, se sa ke Badio kounye a la vin avèk nouvo mo dòd lan pou kolonbyen yo. Wi, m gen enpresyon ke mo dòd sa a, Badio jwenn ni nan men moun ki pi wo a. An palan de an palan de Ortiz paske piske misye konnya li menm se li k chèf CTO a e Ortiz ap bay ap bay ap pase lòd m pa konnen èske Ortiz a se moman la ki kote l ye gen de fwa l la gen de fwa l pa la paske nèg yo fè plizyè vwayaj nan peyi a. Yo fè plizyè vwayaj e alò m ap reponn sa a paske m panse mwen menm sa se analiz ke m fè da apati de mesaj yo pa bliye m panse ke lòd sa a soti de Badio li menm pèsonèlman nan mesaj yo e nan revelasyon ou di mwens m pa vle di revelasyon pito temwanyaj Kolonèl Mike Li di ke Me Badio ap rankontre avèk plizyè sektè politik anndan peyi a e notaman gen yon reyinyon ki te fèt kay alò yo rele l eben senatè 3 je a donk John Joel Joseph. Reyinyon ap ap fèt kay John Joel Joseph, Badio la, Solaj la, Ante Antiagro la, Ortiz la tou. e ap i sanb ke se a pati de la ke mesye yo genlè chanje dinamik lan. E fòm raple sa se yon repòtaj youn te fè petèt yè ou avan yè, eben youn nan rezon e petèt filozofi ki genyen nan chanje e misyon an de arestasyon se touye pito, se paske Badio te fon e m panse se Badio ki te fon lojik avèk mesye yo, li di mesye tande map pran egzanp Hugo Chavez Venezuela yon lidè ki tap emèje yo arete l. Apre yo mete yo mete l nan prizon se pat Badio se te se te se te Mike se te Mike se te Mike alò non je m'excuse se te James Solage mèsi sa m'ap di an la mèsi mèsi a Guercier producteur nou an ki raple m sa paske ou konnen nou gen 3 zye e 3 zòrèy mèsi tu as raison aussi Jacquelin se James Solage ki te devlope filozofi sa e ki te menm bay egzanp sa enben Hugo Chavez ki te Venezuela yo te arete l kòm lidè politik yo lage l apre sa li vin fè kanpay li vin prezidan. Ebyen se paske yo pat touyel wi. Kounya li pran egzanp tou Jean Bertrand Aristide ki li menm te yon lidè ki tap emèje yo voyel ale li retounen li te retounen prezidan donk li di fwa sa nou pa nan arete moun se touye bon parantèz pou nou di senpleman ke misyon an te chanje Jacques. Wi e se sa kap rive pandan tout moman yo la ebyen misyon an ap pran fòm li lap presize son lòt fòm sa vle di ke yo pa vle fè erè les erreurs du passé erè Hugo Chavez Frias la erè Jean Bertrand Aristide la Yo di yo pap fèl avèk Jovenel Moïse e efektivman yo pa fèl avèk Jovenel Moïse tou yannik yo egzekitel e Badio se le mètre a panse e nan peyi dayiti e se sak fè ke menm moun ki vin la a ayisyen kap ki vin sou pwosè a.